Ayayay fanatik mwen yo men betina nou an non m konnen nou renmenm anpil m mande nou se sèl fason nou ka ede nou avanse pataje abòne nap tann nou.
Oh Westerny ou pa di fanatik ou yo anyen? M manke bliye la wi, banm di non fan mwen yo ale tou swit sou chanèl la Twoup Zafè Lakay al abòne, pataje, like epi se Prince Tony yon prens pa yon jwèt fè sa tou swit ale non ah ap gade m.

Kote w soti? Ki moun li ye? Bon papi ou pa konn moun nan konsa w pa al konsa w pa ront ou pa. M pa bezwen konnen eh kiyès li ye m mande w kòman. Yon zanmi m papi bon w vin wè de moun chita nap pale m pa ka fye m pa dragon moun mwen byen. Kiyès ki mete l la m mande
w.

Onè la fanmi Koman nou ye la Koman nou ye nan kay isi Koman nou ye la madanm Ah nou la ou konnen Nou la nap gade Mwen m tande bagay yo ap mal pase nan vil la nan bouk la la Mwen m tande lanmò sèlman kap fèt Ti bway yo ap tonbe
Ebyen mwen m kote w m te bezwen w la chak m vin la pou m fè yon pale avèk ou m ba wè w Jaden m ou pa ka bay jaden an tout tan an konsa fò w fè ti chita pale avèk moun nan fanm ou yo nan an bouk la la. Oh fanmi yo gentan yo mwen yo ya fè jaden m ou konnen lè Prestoni bezwen bagay se jaden an ki pou ba li m pa ka rete nan ba li. Ou pa ka gen gwo jan ti bray sa kap leve la pou se pa ou k pou ba l yon bagay la granm maten sa se ou k pou ba l yon bagay kenbe nan men li oh ou konnen. Awa di pitit mwen an ti bray li pa betize w avè m. Non fò w ka konprann yon ti bray li ye yon timoun li ye lap leve mwen menm mwen m pi gran pase l yon ti bray li ye yon timoun li ye. Wa di m ti bray oh. Oh epi yon ti bray li ye.

M pa jwenn yon ti gason la. Yon ti gason kout la m ta bejwenn li m pral travay tè yo pou ou. Ooh jezi. Se madanm nan al lave de pou kou antre. M pa wè love. Yo pa fè manje. Yo pa fè manje e m grangou. E m grangou. Genlè se manje m pral achte anba. Manje map oblije achte. Achte manje a pa ba yo la yap di w gen gwo defo. Yap di m gen lajan m di m pa wè kisa pou m fè. Pye m mal map oblije leve pou m al anba a la pou m al gade si m jwenn ti gason an m ba l. M ba l travay la pou mwen. Paske m pa ka kite jaden yo konsa. Pou m vin grandon zòn nan la se jaden yo ki ban m ki rekòlte se jaden yo.

Ou vin Oh menm byen lè wè gwòsè li ti bray sa a vò la li baw gwòsè ti jenn bray sa a ou dil pa fò dous men dim non mwen menm mwen gen gwo bagay enpòtan poum regle avèk Ziko wi Ki bagay enpòtan wap regle Oh mwen a Ziko nou gen bagay enpòtan poun regle mwen mpaka wè Ziko e ou poum mande vin nan chak tan mpaka wè w bat tout bouk la Bagay mgen bagay enpòtan poum pale avèk Ziko Ebyen pale Bagay Ziko gen dènye bagay poul ban mwen la poul mete gason nan gason mwen Ebyen poukisa ou pa di mwen menm avèw nou pral dèdi. pou Dèzuko. Non, se ou k pou di m la, kounya ou byen pale, ou di m kounya n ap al Dèzuko. Kounya mwen menm, mwen gen yon vye moun pa m ki pa menm nan bouk Lala a non. Jous nan mòn, ou pa al atake mòn Bilboo, ou vye nèg pa m. Sa w vle di pa la? Non, fò n al tcheke kòman Zuko fè disparèt nan vil la. Non, mwen pa, non, Prens Tony pa vle m nan bay bòkò non mwen. Non, fò w mare kilòt ou, kilòt sal, fò w mare senti kilòt ou. Pou n moute nan mòn pou n al tcheke. Ap vekse m ti gason. Oh m pa m pa vekse w. Non e pa vekse m vekse w pase ziko w enpòtan pou mwen anpil. Bay moun nan bouk sa yo tèlman gon frekan y ap vann, se ziko k pou fè m gen gen gen gen rezon sou yo. Enben genlè ou te ti bray la? Ki ti bray sa?
Ti bray ki mouye a, jan w ap pale a, genlè se ou te? Non mwen menm ki ti bray sa, m nan kont a ti bray mwen menm timoun bò isi m pa wè yo non mwen menm. Je m ki pa pete m tande k gen ti bray nan zòn nan. Men madanm m pa konnen jan w ap fè sa, n ap regle sa demen. M ap vin dò granm bonè M ap vin dò avan twazè di maten Pou n pran wout la. Kòm mwen sa fè m prale Kòm m pa wè mari m ou konnen m se Non pa di w pa èt mari w non pa ou pa èt sikre w Ou pa èt sikre w a Li poko Li poko Sa ou sa fè m Non pa di sa Kòman sa E sa wi E sa m ap pale avè w pou w konprann mwen pou n al dèyè mesye a Men kounye a w ap voye may sou mwen Vye bagay ou yo plen bèt Kòman m pa pale fò a Pa pale fò Si Prestonny tande la Ou wè Prestonny an konnen ou pral pati avè m. Non se ben e pa yon timoun Prestoni ye, sal ben konn nan ki bagay nou, nan bagay nan wap sòti. Wap annik dil tan nou la wap gentan rive devan la kote yon moun la. Ki vann sa, mwen menm, m patap janm fè yon bagay konsa. Enben, kòm ou di sa, map eseye pran chans la men m pa pran chans ankò non. Non, fon al bèl. Mwen m ta pral bèl marim kòm ou dim sa, wap dim nan mòn, se si, se la, bon m pa nan bagay sa non. Non fon ale, nou pap pran tan.

Nan kisa m pran la? Men ti fi a soti pou fè m wont. Men soti An fè m jwenn li. Bon. Medam sa si pat pou afè Ziko ki te ede m nan pou moman difikilte yo menm si l pa la ankò sa yo dou pa bliye e pa bliye sa moun te fè pou ou. M tap manje ni li menm ak ti gason m nan. Tèt ti gason m nan pa ka rive nan pye m. Sa l ye? M tap fout tye l pou m wè si l pa ka rive nan pye m. Kòmanse se bay sa l bon Paske papa l ki te voye m nan eta sa k fè m yon moun jan m ye a la k fè moun pa ka ranse avè m apre sa m t ap tye l wi li voye m ay kanni bay vye bay li m ranmase atè wi m te gen pou l al plante wi l voye l sou mwen m ap prann kanmenm m ap prann m gen dwa pa pa tye l non men fò m fout l yon ti fyèv kanmenm paske fò m fè l respekte moun m ap fout l yon ti fyèv de twa jou wi yon ti dòmi m ap kwaze avè l. M pa ka konprann granmoun sa yo. Jis moun nan senpman wè nou chita, l pa konn sa l ap di, l pa poze m kesyon, epi tonbe reyaji. M vrèman m pa ka konprann granmoun sa yo menm. Gade lè m, si m ta nan laj granmoun m pa kwè m ta ap reyaji konsa non. Oh konsa menm? Chaj.

Monchè men banm di w men, ou konnen m vin nan bouk la e kòm kòm se ou m gen kòm zanmi nan bouk la, men gen yon bagay ki pase m. Ou sonje m t ap pale w de yon ti dam ki rele Dora? Wi, m raple m sa tou dènyèman an. Monchè ou konnen m al lakay Dora menm lòt jou, epi Dora ban m chèz m ap pale avè l byen pwòp. Papa Dora an li vini menm, li rale chèz la anba dèyè l menm. fèm gwo malè gwo desepsyon menn fèm vire dom al lakay mwen menn. Eee malonèt nèg menn.
Men sa fi a te di w menn. Bon m pat gentan gen chans pale avèl paske si papa t ka fè bri ta en ta fè bri nan zorèy mwen menn tèlman menm jis pou di anyen m te vire m al lakay mwen. Non non eske fi a te eske li te deja ba w pèmisyon pou al lakay li deja?

Mondo a fò ta rive jwenn mwen anba ti mondo a paske mwen bezwen pataje yon bagay avèk ou ki vrèman enpòtan. Non non ou konn ou konn kòmanl ye deja.
Bon m pa konnen, fè yon fason, fè tout sa k depann de ou pou ou vin jwenn mwen.
Ebyen pa gen pwoblèm di m ki kote w ye epi m ap vin kote w. Ebyen ok pa gen pwoblèm m ap vini. Dakò.

Men sak grandon an. Men mwen, menm nan zòn nan, menm nan bouk la. Men mwen, pyès ni malandrin pa respekte m nan bouk la. Pwa m ap mi, pwa m rache, e menm pwa m ap leve. Sèl pwoblèm m gen la, tè a sèch. Men nèg yo le fè jojo a. Men grandon zòn nan. M plen manje lakay mwen. M plen manje lakay mwen. Eyy, ti gason m bal ou. Pou mwen wi papa.

Demen maten pastè pati. She's my love men m voye l anba l pa janm tounen.

Kelkeswa lè sitiyasyon, m panse ke m renmen w, m ap sipòte w. Men avan tou dwa konnen ke w se yon moun ke mwen vrèman renmen anpil, jis m pa konnen kòm ki enpak sa ka fè sou relasyon ke m ta bezwen gen avèk ou a, paske w konnen ke mwen renmen w anpil. Premyeman, sa ke m ap di w, deja, epi kounye a pa gen bagay m ap di w ankò, ou wè li a pwòp zye w, ou wè kòman papa m reyaji. Kounya eske ou panse m pral m pral ka fonde yon relasyon ansanm avè w? Kòman sa pral ye? Ou deja wè ki pwoblèm li ka ki ka prezante deja. Gen dwa ou gen vi w.
Wi m gen vi m men pou kounya eske ou wè jan granmoun nan kanpe ap bay pwoblèm la eske kounya m ka led m ka lage tèt mwen nan renmen? Ou deja wè kòman l ye, kòman l reyaji. Kounya eske ou pral ka sipòte tout sa yo? Bon mwen m prè pou m sipòte. Tout sa k te ka rive m pou tèt Odoka paske mwen menm m renmen Odoka. Ou poko wè, ou di ou premye lè ou kòmanse wè yon moun nan bay pwoblèm pou nan wal ou wal bezwen bay vag. Non m pap ba w vag non jamè. Odoka fò m di w yon grenn bagay lavi an swa li mande sakrifis e mwen dakò fè tout sakrifis pou tèt ou ou menm mwen kwè m fò m posede w.

Bon, m te kite papa m, papa m rele bòkò Ziko, se konsa m tande yo rele l nan, men se Ziko m te konnen.
M ap jere sa.
Ou konn akiyès w ap pale la a tout nan bouk la? Ou konn akiyès wi, mwen m frekan wi devan lajan m.
Mèt di yo m pase depi maten la e mango vèt m ap manje, m pa gen anyen. Mwen gen bwach. Mwen gen oki. M gon ti bagay nan pòch mwen la, m te mache. M ap ba ou de men pou vin nan jaden an. Ou je l netwaye l. Li pa anpil non.
Si w pa vini, m ap. Hum! M pa jwe non. Frè m pa vini ou mèt bat mwen nan souf sèlman. Ha! E pa pou di pou m bat ou nan souf non. M mò kout kòm si yon ti bawon. Si m wè aswè m ap kouri pou ou. M mò tou kout la. Atansyon pou m pa fè malè sou ou. M gon ti bagay la, m ap ba w yon ti bagay. Hum! Mwen gen pwoblèm non pè a. Li se redi wi. Hum! Son. Men, kenbe 100 pyès la nan men w. M ba w 100 pyas pou demen. M ba w 100 goud. Si w pa vin ladann la, mwen menm avè w ki konn sa m ap fè. Ou mèt ale wi. N ap wè demen.
Wi, kòm li di son. Nou gen randevou pou demen. M ap vini. Si w pa vini sèlman, zòn nan w ap bay li. Mwen pou la premye fwa, m wè ti bawon sa nan zòn nan. M oblije, m ba w ti djòb la. Men Bofre. Men Grandon. Men Pè Jojo. M ka ouvè kò m. M ka kale kò m jan m vle. Pwa m ap mi, pwa m ap leve, e m voye vann. M voye vann anba lavil. Zòn nan m ap achte l sou do m. Pa gen pyès ti malandren menm ki ka ranse avè m menm nan bouk la. Bouk la rele bouk pa m. Mwen grandon. M oblije m ale wi. Ayiti a. Ziko menm sa di se bòkò ziko bon m pa konnen paske m te kite l nan bouk la. E sa wi ki mete papa m te anraje konsa ye a. Bagay bòkò ziko sa a zye tande a. Ou konnen papa m se deja yon djak legliz kounya imajine w tout moun bwal pran papa m pou yon granmoun m te ka di yon granmoun dezalòd pou l se djak legliz pou pitit li al goumen avèk yon pitit bòkò èske w wè sa bèl?
Bon m konprann ou Dora sof ke wap eseye fè yon ti sakrifis pou lanmou an. Sakrifis?
Wi wap fè yon sakrifis.
La pa gen sakrifis ladann non.
Se lojik la m bezwen pou w wè wi. Imajine w papa w se bòkò papa m se djak.

Sa ki fòk nou fè vi ou fòk ou fè vi poto paw tou ou konprann eseye konprann mwen Dora. Bon e pa konprann m pa konprann ou non se lojik la m bezwen fè wè li antre 2 paran yo kòman sa kòman sosyete a pral gade nou mwen menm spesyalman kòman sosyete a pral gade m antanke pitit Jak.
Dora ou kwè nan Bondye a vre? Wi. Mwen menm m konnen ke mwen se yon pitit bòkò men m pa panse ke Dye ka chanje sa.
Epi anplis ankò, e si demen, tout sa w vin di m yo, m fè tout sakrifis sa a malgre m ansent m avan epi demen ou vire devan mwen? Bon, sa w ap janm fè.
E si w te ka al mande Bondye yon ti pèmisyon, li t ap montre w kè l. Paske w konnen sa enposib la ki pran timoun nan. Li pa enposib pou mwen. Tout sa t enposib Bon, m konn tande yo di labib di, tout sa ne posib Dye ka fèl posib. M panse ke e pa ti relasyon sa ki di Dye pa ka fèl posib.
Ou raple m te pale w de yon zanmi m gen rele Betina m bezwen fè fè w fè kè nesesè avè l. Wi, trè byen, bon m sonje sa. Ou dakò pou fè sa? Dora, sa poko enpòtan pou mwen twòp. Sa ki enpòtan pou mwen an, pa fè w fè m wont lakay ou. Pandan ke m al lakay ou pa fè w fè m wont. Jis mwen ta bezwen konnen eske

M gentan konnen mwen m avèw la si ke nou ta renmen se nan gwo li pou mwen al gen sa. Dora, Dora fèt mwen diw sa, m santi si wap pran pretèks paske m se pitit bòkò epi mwen si w pa renmen m, jezi ou pa renmen m ou paka pran pretèks. Se pa pretèks, men ou wè klè devan ou, ou wè sa klè sèlman m diw la, m panse ou ka eseye konprann mwen. Men e papa paw kap vin viv, e papa paw kap viv vyan nan kay la avèm Dora, ni avèw. Se nou de k pral viv. Bon. Pastè men mwen m pa konprann pastè. Pastè pran m li mennen m bò isit la. Pastè pa janm gen tan pou mwen. Pastè annik antre vini manje benyen soti. M pa konprann pastè. M pa jwenn lanmou pastè menm nan kay la antanke madan pastè non. Eh eh. E pa yon wòl pastè sa. Fò m chita pou m pale a pastè pou m konnen. M dakò se afè legliz l ap regle. Men mezanmi o mwen ta gen yon ti bout tan pou mwen mezanmi oh eh eh bagay yo paka fèt konsa.
Avan tout Dora banm poze yon kesyon Eske ou se djab?
Non m pa djab. Eske m se bòkò? Non. Men ki rapò papa w gen avè m e ki rapò tou papa m gen avè w? Poukisa m la ka fè vini mande a? Ou konn kòman sou sit la pral gade non. Bon.
Kèlkeswa sa ki gen yon preparasyon antre 2 moun yo sosyete a te mèt jije yon jou n ap ka viv ansanm nou pa. M ka poze yon kesyon? Èske w renmen m nou an? M pa konnen. M santi w ap pran yon pretèks.